Bon mezanmi manman pitit bezwn sòti poul fè atis lan pèdi tout kredibilitel tande byen Nou pral tande kòman lap esplike teknik atis lan konn itilize poul vòlè telefòn epòk li menm a atis lan te renmen Nou pral tande bagay mwen poko ap opine mwen poko ap di anyen banm ba nou tande ti ekstrè a apresa pou nou pale pawòl. Skòyè kaka mesye. Konsa. Paske ou pat pranm ansanm avèk pitit baz. Skòyè kaka.
Ou pat pranm ansanm avèk pitit. Humm. Epi w gen bagay m just m just pa vle moutre nou la epi m pa kite achiv sa yo pou pitit mwen wi. Damn. Men w vòlè anpil ou visye anpil. Damn. Ou gen ou gen rezon w te vòlè telefòn nan vre lè m te ansanm avè w la. M al manje yon kote ansanm avè l nou nè kap leve sou tab la l wè yon telefòn li pase men l li pran l. Damn.

Ok, men sa pa anpeche ke dam nan li menm li kontinye ap claim Blaze-one pa okipe pitit li. Blaze-one pa okipe pitit li. Nou tout konnen Blaze-one te Ayiti, misye pati etc. Men se depi apre sa nou ta pral remake dam nan li menm li ta pral poste l avèk on jenòm, on patnè klè m kwè. Ok, yo sa fè lontan yo, fò se bon zenyèz, on patnè klè m kwè li te poste avè l. Ok li te konn ap di janl renmen misye etc men epòk lan Blaze one te apèn pati gen de moun ki di se paske Blaze one just rive li marye pou kòmsi poul jere tèt li etc se sak fè manzè li menm li pase pran nèg pal sendomeng sendomeng oubyen ayiti yon bagay konsa men Dam sa a se chak jou l leve nan bouda blezon. Gen de pafwa li mande sou entènèt lan, gen de pafwa li di moun yo grangou ap touye l gen te men anpil moun panse ke se pou l ka blaze blezon. Gen moun ki di ki sa dam nan te espèk? Ou te avèk on nèg, ou fè pitit avè l, nèg lan pa papa w. Si nèg lan pati, nèg lan pa la ankò, nèg lan pa sou bò w, de degaje w fè vi pa w. Al chache travay, fè komès, wadèvè sa w ka fè an pou w kapab sòti tèt ou. Anpil moun di pwoblèm manman pitit Blezone nan se paske atis lan pa mete l alèz pou l fè limenna. Tankou pou atis la ap vide lajan sou li ok pou li menm pou l ap pran nèg etc pull up, flex etc. So anpil moun panse se poutèt sa dam nan mande anraje konsa.

Nan live lan kote ti pitit lan pral esplike ke papa l pa janm okipe l. Tande byen sa a m panse ke sa a se yon bagay ki kòmsi sa trè negatif. Ou te gen dwa gen tout pwoblèm ou avèk Brizon, nou fè tout lòbèy nou, batay pete antre nou eksetera men kite timoun nan andeyò de sa. Menm si pretèks lan se ta timoun nan, men pa envòlvi dirèkteman nan sa k ap fèt lan, tankou pou l vin pale sou entènèt. Ti pitit lan deklare ke papa l pa okipe l, anpalan de bezwen l. Mwen menm m p ap ka ba nou tande l paske m pa pral kite vwa timoun pase sou afè m k ap di papa pa okipe l sitou lè m pa konprann

ki kote yo jwenn kòb pou yo voye bay dam nan si se pa li k ba yo lajan voye bay dam nan. Blezon esplike poukisa li menm li pa vle non l nan transfè dam nan ok bon nou se ayisyen nou konprann so bagay lan vin on ti jan santi di pou jiskaske ebyen G-shine Zaon pral esplike ke Blezon se ansyen vòlè telefòn. Kounya eske se vre sa l di an eske se manti mwen m pa kab di anyen sou sa paske de moun yo te renmen e yo toujou di w sa, moun ki ka, se moun ki konnen w ki vann ou. Se moun ki konnen w, se moun ki dòmi avè w, ki leve avè w, se moun ki konn kiyès ou ye ki vann ou. Ok, si moun anndan Pa vann ou moun deyò pap achte w. Èske w konprann? Sa vle di, se dam nan ak konsyans pa l ki konnen èske se manti l fè sou atis lan. E sa se yon manti ki grav. Di atis lan vòlò yon telefòn, pandan l al manje nan yon restoran l wè yon telefòn ki pa pou li, li pran l. Ou konprann, sa grav anpil. Sa grav. Vin jwenn, w ap di atis la pa okipe pitit li, eksetera, menm si daprè anpil moun, yo panse ke se paske Ou panse atis la tap mete w chita pou lap okipe w ki fè ke ou kanpe konsa. Dam sa plis plenyen kel chache yon bagay li fè. Gon gon yon lè m raplem ke li li te menm mande pou moun yo fè kèt pou yo voyel pati pou yo pou e pou yo voyel Mexique. Sa vle di son dam anpil moun di se foli limena ki nan tèt dam nan se pa okenn dosye pitit men son bagay m wè souvan wi. Tankou anpil medam yo sèvi avèk pretèks pitit pou yo kapab itilize gason, pou yo kapab fè gason mache SS. M ta swete se pa le ka, men m santi gen yon bagay konsa nan kominote an. Anpil medam pran pretèks pitit, se tankou se yon pwen ou te al pran kay dyab si w fè pitit a yon seri de fanm. Ok, se tankou se yon pwen ou te al pran. Pito te sòti deyò a la ou chache l lanmò san jou ou joure manman l epi pou nèg yo fout ou nenpòt 45 kout baton bizbòl nan bouda w ou konprann fò w kite frekan m gen enpresyon pito w fè sa ke w al annafè yon seri de fanm pou jiskaske w arive fè pitit avèk yo. Men w vòlè anpil ou visye anpil. Ou gen ou gen rezon te vòlè telefòn nan vre lèm t ansanm avè w la mal manje yon kòt ansanm avè l nou nèk ap leve sou tab lan lwe yon telefòn li pase men l li pran l m tèlman sezi lè l fè bagay lan li tou rale men m li tou rale men m li pou m pa pale.
Ah baz si e vre ou vòlè tou wi. Si se vre sa w ap di a lè w vòlè tou ou se vòlè telefòn tou paske ou pat pale Heheheheheh si se vre sa wap di a la ou te avèk nèg la nan epòk lan li tap manje li vòlè telefòn nan ou vòlèl tou paske ou pa pale ou pa dil remèt li ou pa dil depozel. Masisi mari degen. Mansa fè ou pat fout dife sou nan delma 2 ansanm ak tout degen. Sè a se 100 dola ameriken misye voye wi m fè on mwa no otèl map peye 50 dola pa jou depi lè yo depòtem nan misye pa janm rele prens li pa janm konnen kijan prens dòmi kijan prens leve kijan anyen fèt 100 dola ameriken wi depi lè yo te depòtem nan m fè on mwa nan on otèl map peye a 50 dola jou. Manje pa ladan l, bwè pa ladan l, anyen pa ladan l. Lè m resi vin jwenn yon kay pou mil senk san konbyen dola, misye, misye kanpe dan l pa vle peye. Pa gen moun Beladè la a? Pa gen moun ki t ap viv menm kote ansanm avè m ki la a, ki, ki te konn wè tout bagay? Pa gen moun la a? M di nou misye vòlè l ye, misye chyen misye ye. Misye ye vòlè misye ye misye ye chyen misye ye. Poukisal pa kitem sou ekran an lè lap voye vant li konsa lè lap bay manti sa yo epoul kitem sou ekran an bon jiska prezan li dwe mèt kay lan 200 konbyen dola epaskem pa vle agrave plis bagay wi kifèm pa rele Jean Paul metel sou live lan kounya lap fon jan poul monte Poul monte tèt li epi mwen menm poul be poul desann mwen bon e sa w toujou fè. Poul monte tèt li epi mwen menm poul be poul desann mwen bon e sa w toujou fè. E sa w toujou fè. Nou mèt joure nou mèt pale sa m di an m di l nèt sa k fèt lan li fèt nèt. Ki transfè? Fè l ba w wè ki non k nan transfè yo. E manman misye ansanm avèk papa misye konn van w 60 dola ou 100 dola. chak 22 jou chak mwa. M pa gen sekrè, m pap kenbe anyen ankò. M ap pale tout bagay pou nou. M fè twòp tan m ap kache pou ou. M fè twòp tan. Granm maten an la ou pa menm bay pitit ou manje menm epi ou lage yon ekip ti chyen dèyè l pou ap jape m. Nou menm ki vini ankò paske kont sa rele m pa m. Ou konprann? Gade yo, gade yo kap joure, gade yo. Banm di nou, ou wè lè nou bezwen leve men sou mwen, lè nou bezwen banm baton konsa, sanm sanm avèk gwo bout bwa pou nou mache. Ti bwa alimèt sa yo pa ka fèm kriye. Vin ak gwo bout bwa, tande? Bann rès moun, bann rejten. Bann pa vle kite pitit nou. Bann vye bagay. Bon pwòp pitit li kanpe l di l epi nou menm nap vin kimen nap vin voye vant nou nap vin voye monte si nou menm gason konn abitye lage pitit nan men nou yo pap okipe yo mwen menm e pa konsa li pa konsa paske ou pat pranm ansanm avèk pitit baz ou pat pranm ansanm avèk pitit epi gen bagay m just pa vle moutre nou la epi m pa kite achiv sa yo pou pitit mwen wi men ou vòlè anpil ou visye anpil. Ou gen ou gen rezon w te vòlè telefòn nan vre lè m te ansanm avè w la. Mal manje w kontan ansanm avè l, nou nèk ap leve sou tab lan lwen w telefòn li pase men l li pran l. M tèlman sezi lè l fè bagay lan li tou rale men m. Li tou rale men m li pou m pa pale. Masisi mari degem. M'en sa fè yo pat fout dife sou nan delma 2 ansanm ak tout degem pou masisi lè yo tap met degem deyò nan delma 2 pou masisi a. Moun kap voye request yo m pa gen bèl map bay. M pa gen bèl map bay la. Yes kounya la e kanpe gade m. Bann grapyay. 1300 moun gade m. Bann kokorat. Sa m di an m di l nèt sa m fè an m fè l nèt epi m kanpe dèyè l moun k ap ban m baton an vin ban m baton. Bann chawony santi. Nou genlè konnen m e saj m saj wi men m pa janti non. M pa piti vre jan nou panse a non. Saj m saj men m pa janti. Yon malpwòpte, voye 100 dola ameriken depi lè yo pran m ansanm avèk ti moun nan sou fontyè an, l voye 100 dola. M fè yon mwa nan yon otèl m ap peye a 50 dola, ti bidon dlo, ti bidon ji, manje 3 fwa pa jou. E fanatik mwen, moun ki renmen m yo, ki te sipòte m. Jacques sal ou okipe pitit pa gon atis ayisyen ki okipe pitit pi byen pase w ou gen kran anpil ou gen kran anpil wi ou gen kran anpil anpil anpil anpil anpil si m wè w ka kanpe lè w vin di sa la e pou kite m sou ekran lè w ap bay manti sa yo e pou kite m la e pou kite m la bay wè non ki sou papye transfè yo bay wè non yo e non papa w ki sou yo. E pa pouw ki konn vo on 60 dola on 100 dola lè yo genyen. M pa anmède yo m pa janm rele yo di yo m grangouni pitit mwen bezwen. Paske m konnen e granmoun yo ye yo pap travay. Yo pa dwe m sa. Ou konprann? Bay wè non ki sou fich yo. Grapyay. M wè depi fanm ap revandike. Enjistis li m wè m wè on ekip on ekip ti koko anba grenn toujou panse nou ka bay moun lòd nou ka banm lòd nou pa ka dik tem non mwen menm nou pa ka dik tem non m tande o pandan m te beladè yo te voye moun moun ap rann mwen sèvis moun ki pral fè tout bagay ki bò ki moun ki kote ki moun moun beladè yo te toujou konn wè m ap pase monte desann sou moto lapli solèy wi m pral regle aktivite m pou pitit mwen ki bò ki moun. Jou sa baz, si yo di m ou ka son latrin m pap plede pou ou paske m konnen w ap fè l vre. E pa yon moun moun ka genyen fasil ou ye. M te gentan konnen. M pat gentan konnen w t ap vin nan yon bagay. M pat gentan konnen. Ou son moun ki renmen glwa. Fò w ret anlè. Men sèl sa m konnen, mas lan ap tonbe nan figi w. Li pa ka rete pou toutan. Kòman pou l pa tonbe an? Kòman pou l pa tonbe an? An l t ap rete pou toutan? Yo mande w 500 dola pou yo peye w yon kay. 500 dola ka peye kay? Mande w 500 dola pou m konplete yon kòb pou m peye yon kay poutèt sa w gen tan vin fè djòl santi la. E di 500 dola a s on lajan? Lè w te kite m ou t al marye pou rezidans lan, ou pa t di moun ou yo tou w te kite m nan kay lan san manje, san anyen. Ou pa t peye lekòl pou prens. Ou pa peye lekòl, ou pa bay manje. M tande w okipe pitit ou dis ou dat. Epi yon moun ap vin Ayiti ou jwenn yon ti sachè ki gen twa ti bo, twa ti chòt, de mayo. Men m gen foto yo la wi. M gen yo la. Ou ka pale ansanm avèk moun ki pa konnen w. M fè 12 ans ansanm avè w baz, m tap viv ansanm avè w, pa gen moun ki konnen w pi byen ke mwen baz. Pa gen moun ki konnen w pi byen ke mwen. Ou wè tout moun kap pale anpil yo, tout se asistan yo ye. Men moun ki konnen w nan e mwen li ye baz. Moun ki konnen w nan e mwen li ye. E ou wè sa w wè map fè an, si m jwenn pou m fè l, pou m refè l, pou m refè l, pou m refè l ankò map refè l pou pitit mwen an. Ou pa konn kòman prens dòmi, kòman prens leve, kòman prens manje, kòman prens anyen. Menm moun ou an wap bay glwa la yo ap leve nan tèt ou an jodi an e e e yo menm ou ou ou ou jan w te konn ap pale moun sa yo mal. Bensy cheri doudou Mèsi mon amour Bensy m bezwen w bebe fò w fò w ede m wi cheri doudou. Fo edem mon amour. M ekriw. M ekriw m pa konn si w wè mesaj lan. Wi. Map mande sipò pou m jere tèt mwen ansanm avèk pitit mwen. Dèfin ankò, yè lè m te monte an, m pat monte pou misye. Moun ki te nan live mwen yo nou ka wè sa, nou ka di sa tou. M pat monte live pou misye. M te monte live pou m te mande sipò pou m. Peye kay pou mwen ansanm avèk pitit mwen. Se Ralph ki te vin voye request nan live lan epi lè Ralph vin monte.